Bonswa a tout moun kap koute nan moman ke entèvyou sa ap pase. Map di mèsi a près tradisyonèl la e medya an lin ki banm opòtinite sa pou m kapab fè nou yon ti rezime de aktivite ki lanse jodi a nan tout peyi a pa lidèchip minis sante a Doktè Bertrand Sinal ki lanse premyè edisyon semèn nasyonal sante. ki gen pou tèm Sante m se avni m. Se nan kad sa, Direksyon Depatmantal Sanitè Nò lanse aktivite a nan Osèlri Warin Kristòf maten an ki te kòmanse a 10 zè, ki te gen anpil envite ki te vin ki te vin patisipe avèk nou. nan kad diferant konferans ke nou te planifye ki t ap gen jodi a. Te gen konferans ki te fèt sou sante matènèl e enfantil, sante seksyèl, alimantasyon e maladi kwonik, sante mantal e byennèt. Aktivite a reyisi paske tout patisipan yo satisfè de diferan panelis yo, diferan tèm tematik ki te abòde e nan kad Jounen mondyal sante jodi a, e jodi a ki se yon dat istorik tou pou pèp ayisyen an ki vle di anpil bagay pou nou, ki se 222 zan de lanmò gwo potorik gason sa ki se Tousen Louvèti. Enben, Direksyon Depatmantal Sanitè Nò lanse aktivite Semèn Nasyonal de Sante a sou tèm Sante m se avni m ki premye jounen an reyisi, men nan rès semèn nan ap gen anpil lòt aktivite ankò. Nan dat 8 ak 9, ki se madi, mèkredi, ap gen fwa medikal k ap fèt nan lopital Justinyen an, kote ap gen konsiltasyon gratis k ap fèt pou tout moun. Ap gen yon ansanm de depistaj ki pral fèt, keseswa pou maladi tansyon, maladi sik, kansè kòl matris, egzamen irinè pou yo kapab wè si moun nan gen pwoblèm ren, gen anpil lòt egzamen ke moun yo ap ka benefisye nan kad fwa medikal sa kap fèt 2 jou madi ak mèkredi epi jedi nou konnen pwoblèm san se yon bagay ki fè anpil pale pafwa malad paka opere pafwa malad ap opere tou gen konplikasyon yap senyen pa gen san nan kad sa direksyon depatmantal sanitè nò ap fon kolèk san kap jou kap jou jedi kap 10 avril toujou nan lopital jisyen pou chak moun vin bèy san pou nou kapab gen anpil rezèv dekwa pou kapab ede nou jere tout ijans medikal ak chirijikal ki kapab nesesite pou malad la jwenn san. Epi, semèn nasyonal sante a poko fini. Vandredi 11 ni sante ap gen vini nan depatman Nò a kote nou pral vizite sant sante mantal Mòn Pele epi lap gen vin deplase nan depatman Nòdès li pral nan Bonbekochu. Epi, samdi kap 12 avril, Si nou pral fè egzèsis fizik, nou pral vin mache. N ap tann tout moun sou boulva a, ri 5 boulva, nan yon mach k ap kòmanse a 7 è nan maten pou l kapab fini nan 90 boulva. N ap tann tout moun e deja nou swete yon bòn semèn nasyonal sante pou depatman Nò a e n ap tann patisipasyon tout moun. Mèsi anpil. Objektif mouvman sa yo se toujou nan kad Jounen mondyal sante an n ap fè yo? Jounen mondyal sante a nou lanse se jodi a, men ministè a ki kwè ke prevansyon an jwe yon wòl kle nan kad pou evite gen maladi, jan nou te kapab swiv lè aktivite a te lanse pa pwopo ke m te gen maten an. Donk, yon bagay ki enpòtan pou nou menm, nou p ap tann pou m malad pou m kapab reyaji. Donk m ap fè prevansyon pou m rete an sante. Semèn nasyonal sante a lanse jodi a, donk nou kwè prevansyon jwe yon wòl enpòtan pou nou kapab evite maladi. Jodi a nan kad aktivite yo, di nou ki gwoup moun nou te sible? Non, nou te di sible plizyè gwoup moun. Nou te sible òganizasyon fanm yo, nou te sible elèv yo, nou te sible etidyan yo, nou te sible responsab enstitisyon sanitè yo, nou te sible tout lòt otorite ki nan leta a, paske sante se yon bagay transvèsal li ye, tout moun konsène. Yon dènye mo pou m fini. Donk map di nou mèsi pou opòtinite sa nou banm pou m te kapab pale ak popilasyon an, esplike kisa semèn nasyonal sante a ye, nan ki objektif ke ministè a lanse l e kisa lap ka ofri nou anplis. Donk nou enpòtan pou nou kapab kole zepòl nou ansanm pou nou kapab fè wout la ansanm paske sa vrèman enpòtan pou nou kapab jwenn yon sante ki miyò pou tout peyi a.